nan pran non epi kounye a l ale pou l asire l ke ou jwenn mesaj la donk anplis se yon kominikatè piske li se responsab legliz nan kominote a li te rann anpil sèvis ak kominote a donk komite kominal pwoteksyon sivil avèk radyo klav fm prezante kondoleyans li bay. e la fami Milor e pli presizeman pastè Sadok ki li menm se yon defansè dwa moun, se yon militan de dwa zimen, li konnen tou kesyon a fè lanmò a pèsòn pa ka epanye de li men sepandan gen de moun ou pèdi nan fanmi an, donk se tout kominote a ki li menm ap soufri de sa. Jodia nou prale fon ti gade ansanm avèk ou sa nou rele plent, nou te fon ti pase sou li tou senpleman de sa nou tap gade l nan ka de tribinal e de pè. Men kounya nou pral gade l e nan tout aspè li. Kisa la lwa di nan kesyon plent? Kòd enstriksyon kriminèl la nan atikl 50 e li di, Tout moun ki ta genyen, li santi l leze swa pa yon krim oubyen yon deli, donk li kapab pote plent e li ka konstitiye l an pati sivil devan jij k ap enstwi afè a, swa jij la se nan lye kote krim nan ou deli a komèt, oubyen nan rezidans prevni an, oubyen. nan lye domisil li donk yo kapab pote plent. Kounya an defini sa yo rele donk rezidans. Donk rezidans la se an te dil dènyè fwa se kote ou menm w abite a. Nan komin w abite a. Domisil la se non sèlman ou gen dwa abite nan espas la men se lye travay ou. Donk antanke pwofesyonèl son kote, donk wap bay sèvis ou kòm pwofesyonèl. Donk si yo pa ka jwenn ou lakay ou, yap jwenn ou nan rezidans ou. Men pou pote plent, genyen lalwa defini ki jan ou kapab pote plent. Donk jan nou sot di la nan atikl 50 kòd enstriksyon kriminèl la, tout pèsòn ki se prezantra, ki se.

pote plent kote nan komin kot krim nan fèt la, kote rezidans ou ye oubyen kote domisil ou ye, e nou sot fè diferans ant rezidans ak domisil, rezidans la se kote w abite a, domisil la se kote w ap travay la, men li kapab tou rezidans e tou domisil. Men yo fè diferans la, se pa le fèt ke lè yap site moun nan pou li vini nan tribinal la, yo kapab voye l bay moun nan nan mezon ni, lakay li, kote l rezide a, men yo ka voye l tou nan travay li. Lè l rive nan travay li, si tout fwa yo konn ki kote biwo l ye, donk yo pa jwenn li, yo gen dwa bay gadyen an pou li, paske yo konnen si yo pa jwenn li lakay li, yap jwenn li la. Sa se atikle. 50, Kòd enstriksyon kriminèl la ki di kiyès moun ki gen kalite pou pote plent. Donk, atik 51 an li di, plent la kapab fòme devan komisè gouvèneman an e li kapab transmèt li tou bay jij denstriksyon an avèk sa ta ka rele an matyè de dwa yon rekizitwa. Yon rekizitwa, sa yon rekizitwa ye? Rekizitwa son fòm Ekri, Donk jij la di tout sa li, moun nan, te vini pote kòm plent la e li fè referans avèk atik ki bay moun nan dwa pou li kapab pote plent la. Donk, li kapab prezante li nan lakay yon Dizon donk on oksilyè, on ofisye oksilyè de polis. Li kapab pou el bay komisè gouvènman an dirèkteman. Komisè gouvènman an li menm l ap transmèt li bay jij enstriksyon an avèk yon rekizitwa. Donk, pi devan, n a gade oubyen nan lòt emisyon, n a gade konbyen tip de rekizitwa ki genyen. Donk e ki wòl chak rekizitwa sa yo? Se sa k fè, nan dosye bwilan ki gen la a jounen jodi a, donk yo pale de èske komisè gouvènman gen konpetans pou l kontinye tande moun, èske l ka resevwa plent? Wi, depi genyen yon krim kèlkonk, donk toutan moun ka vini pote limyè, ka vini depoze plent, donk yo kapab fè sa selon atik 52. Donk kòd enstriksyon kriminèl la. Donk pote plent fòk ou gen ou gen kalite fòk sa vle di kisa fòk ou gen domisil koni oubyen fòk ou gon rezidans kote yo ka jwenn ou. Kounya nan nan ki matyè nan ki resò donk polis koreksyonèl li menm li plent la kapab leze e li kapab pote dirèkteman lè sa a se tribinal koreksyonèl la ki li menm nan fòm li ape pran pral gade Kijan plent sa fòmile, èske l nan konpetans li, èske l pa nan konpetans. Kounye a, an, nou te fè yon ti rale sou konpetans la semèn pase a, paske gen de moun lè yo di konpetans nan tèt yo yo bezwen yo panse èske se nivo konesans moun nan, non. Konpetans la an matyè de dwa li defini si tribinal la ka tande aksyon sa. Pa ezanp, on moun ki genyen on pwoblèm lwaye avèk on lòt moun, li pa oblije al nan tribinal koreksyonèl, li ka ale nan on tribinal depè, paske tribinal depè a gen konpetans pou l tande sa. Men depi ou tande gen krim, tribinal depè a pa gen konpetans. Sa vle di kisa? Li pa kapab rann on desizyon paske tribinal depè a pa ka fè asiz kriminèl. Donk se sa nou antann pa konpetans la. Konpetans la se nivo tribinal la pou l tande swa kesyon kontravansyon ki lye dirèkteman avèk sa n ta ka rele yon senp polis, e li lye deli a, li lye avèk tribinal koreksyonèl, epi yo depi yo di krim, donk ou deja wè tribinal kriminèl, donk tribinal kriminèl la nou te esplike li e. Yè samdi a, li kapab fèt avèk asistans jiri, li kapab fèt sans asistans jiri. Avèk asistans jiri se kan gen san, se krim de san, e sans asistans jiri se kan gen vwa de fè swivi de blesu, se kan gen atent avèk entegrite moun nan, se kan donk moun nan santi li agrese ou li santi li leze nan enterè l, lè sa a, li kapab fè yon aksyon an jistis kont ou, donk pou w kapab ale tribinal la pou Tribinal la li menm li deside. Donk nou sot, si n ta fè yon ti rapèl rapidman nan atik 50 la, nou di se tout moun ki ta santi yo leze de yon krim, li kapab ale dirèkteman nan tribinal oubyen kay jij Enstriksyon an pou l pote plent. Konsa tou, li ka ale kay komisè gouvènman an, lè m di kay la, sa vle di pa lan mezon prive moun nan, men nan ofis li, epi ou pote plent, e lè sa a, komisè gouvènman an l ap transmèt plent la bay jij ki ap enstwi afè a. E wap wè nan, pa egzanp, pase nou toujou renmen pran egzanp, nan ka prezidan Jovenel Moïse, wap wè genyen yon sèl enstitisyon ki fòmèlman pote plent. Se yon òganizasyon politik ki fòmèlman. pote plent e lèl sal fè li ale lakay komisè gouvènman paske se mèt e komisè gouvènman ki mèt aksyon piblik donk lal pote plent e komisè gouvènman an li menm li ap achemine plent la lèl fin analizel pa yon rekizitwa denfòme bay jui kap tande afè a wap wè Le commissaire du gouvernement lèl fin resevwa paske son plent ki pote kont aktyèl premye minis la donk li menm sal fè premye bagay li fè li analize plent yo pote a li al chèche plis enfòmasyon e kòm gen de enfòmasyon li pa jwenn nan plent la ki kapab fè konviksyonn. Donk sa l fè, l ale ekri enstitisyon ki lye, ki gen non l site nan plent la, pa egzanp, si w pran Digicel, e apati de la, kounye a, li kòmanse genyen agiman pou li kapab transmèt dosye a bay, donk, jij denstriksyon ki deja sou afè a. Donk, w ap wè tou genyen dot enstitisyon, men ki pa pote plent, men ki fè sa n ta ka rele yon rapò dankèt. Donk rapò dankèt la nou te esplike l deja, donk ankèt la, lalwa defini ki enstitisyon ki gen dwa fè ankèt, men sepandan lè ankèt la fèt, pa le fèt ke ankèt la piblik, nenp, enstitisyon leta yo gen dwa analize ankèt la, al chèche de enfòmasyon ki anndan ankèt la e wè si enfòmasyon sa yo ka itil pou kontinye avèk dosye a. E de fèt, yo. Gen yon òganizasyon dwa moun rnddh ki rann piblik yon ankèt e komisè di gouvèneman an ale nan ankèt la li chèche yon ansanm denfòmasyon e ansanm denfòmasyon sa yo fè l remonte vè dot enstitisyon e enstitisyon sa yo li ekri yo ki konfime efektivman Sa ki di nan rapò ankèt la gen kèk bagay ladan l ki verite paske yo t ap pale de yon kesyon apèl telefonik. Donk gen moun ki di èske premye minis la li pasib devan lajistis? Wi, li pasib devan lajistis. Se vre lalwa di li ta dwe jije devan la Haute Cour de Justice e la Haute Cour de Justice la dabò Fòk li te konstitiye de depite avèk senatè, men malerezman an Ayiti, nou pa genyen estrikti sa yo ki aktyèlman ap fonksyone, sepandan lalwa rekonèt e de fèt nou konnen te genyen chanm de depite, genyen. Sena Repiblik la, ki aktyèlman anpite de 2 tyè, donk li pa vrèman fonksyonèl. Kòm li pa fonksyonèl, e w ap wè le Commissaire du Gouvernement sortant nan rekizitwa denfòme li voye bay jij la, li transmèt dosye a rapidman bay jij la paske li konnen li pa genyen konpetans pou li E voye al fè komisè disons donc premye minis la vin jwenn li paske premye minis la li lye par le prezidan de la repiblik ki nome l pa yon arete prezidansyèl e sè le prezidan de la repiblik ki gen dwa mete l a la dispozisyon de la jistis donk se tout sa k ap fèt nan jistis la li genyen fòm Li genyen fon. E ni fòm, ni fon, lalwa deja dekri ki konpòteman pou genyen e ki jan ou kapab fè yo. Fòm, se èske pwosedi yo respekte. Le fon, sa, se tribinal la k pral deside èske efektivman li gen ase dendis, èske l gen ase de prèv pou li kapab donk kondane moun sa a yo akize a. E semèn pase a nou te esplike ki sa yo antann pa enkilpe, akize, kondane. Donk, ou kapab akize ou poko enkilpe, ou kapab enkilpe ou poko kondane. Pase kondanasyon an se dènye, m ta di, faz anndan pwosè a. Men enkilpasyon an se jij denstriksyon an ki gen dwa enkilpe w. Se vre le komisè di gouvèneman pa rapò avèk tout sa l genyen kòm enfòmasyon li gen dwa tou konsidere w kòm enkilpe pa rapò a sa paske ou refize vin fè limyè pou lajistis. De fèt. Aktyèl premye minis la, li se yon moun ki fè objè dankèt pa rapò avèk asasina donk prezidan repiblik la. Donk nan ka pa egzanp prezidan de la repiblik la, se yon sèl enstitisyon ki se yon enstitisyon politik, on pe menm di ki te nan opozisyon avèk li, e ki pote plent e de fèt komisè di gouvènman transmèt plent la bay jij denstriksyon an ki li menm deja touche de dosye a donk kape travay sou dosye a atikle 52 atikle dizon donk 53 de preferans li di tout plenyan ki repite pati sivil si l deklare fòmèlman pa yon plent oubyen pa yon akt kèlkonk, li kapab, dizon nan pa youn nan youn nan lòt pa e sa yo, donk li kapab anndan konklizyon nan reklame domaj e enterè. Li kapab tou, Li kapab depati li nan 24 èdtan si tout fwa li ta vle deziste, donk li pa ta vle kontinye ankò avèk pwosè a. Donk nou byen di, depi ou tande anndan yon pwosè, yon enstitisyon, yon moun Lè m di moun nan, on pwòch viktim nan, sa vle di on moun ki gen kalite, ki santi enterè l leze, enterè l menase, li kapab pote plent. E depi ou pote plent, ou gen 2 bagay w ap pousuiv. Dabò, w ap chèche kondanasyon moun oubyen enstitisyon ki fè zak la, e answit w ap chèche domay ak reparasyon. Lè w pati sivil, Ou vle deziste? Ou kapab pati sivil ou deziste pou yo pa dedomaje w. Sepandan, le Commissaire du Gouvernement, Maître de l'Action Publique, li kapab li menm penalman kontinye pouswiv moun nan malgre ou deziste. E m ap di, lè w ap deziste apre w te fin pote on plent, gen yon act. Pou drese. E avoka w la, l ap ede w drese akt sa a. Anndan akt la, ou di, Mwen pa deside kontinye pouswiv entèl entèl oubyen tèl enstitisyon pou tèl enfraksyon ke l te komèt oubyen pou tèl akt ki te komèt ki te pote prejidis. Prejidis la, se kòmsi m ta ka di sa moun nan fè a li atenn ou. Li afekte w. Li enfliyanse w. Swa nan moral ou, swa nan byen ou, nan sa w posede, swa nan travay pwofesyonèl ou. Se sa yo rele moun nan pote yon prejidis a ou. Prejidis la sa vle di moun nan fè yon ak ki kapab genyen Konsekans sou sa wap fè a sou lavi sosyal ou. Moralman, sa vle di ki sa, moun nan ale, li fon difamasyon kont ou, alòske sa l fè a, l konnen l pa bon, li vin fè tout sosyete a wè w on lòt jan. Donk sosyete a, depi w bay on enfòmasyon, Moun nan tou analizel li kondanew, lè sa letan pou ou retounen pou ou lavew pa devan la jistis, moralman yo gentan pa pranw pou o serye jan yo te pranw avan. Donk li pot on prejidis moral avèw. Li kapab pot on prejidis tou pa rapò avèk fizik ou. Donk sa vle di ki sa moun nan li ak li a li. fè w pa kapab fizikman egzèse tout sa w te konn fè. Donk, li kapab swa atenn ou, oubyen w oblije kouri kouche lopital pandan yon peryòd de tan pou wè si w a retabli w. Donk, se yon prejidis. Li kapab tou pote yon atènt ak pwofesyon w.

Li gen dwa nan moman l rann desizyon penal la se pa nan moman li rann desizyon sivil la. Paske pa bliye penal la nou gen yon ti sistèm yon langaj nan kesyon dwa nou di penal la pran sivil la an otaj. Sa sa vle di? Sa vle di sosyete a bezwen yo kondane entèl. E depi yo fin kondane entèl yo pral voye l nan yon sant penitansye pou l pije pèn li, men pandan l nan sant penitansye pou l pije pèn li an, donk ou kapab, tribinal la ka toujou rann yon desizyon sivil kote kounya yo di entèl ap dedomaje entèl pa rapò a. Donk, tou depan de kisa ki te mande nan plent la. Eske domaj la, dedomajman an li dwe fèt sou fòm dajan, sou fòm despès, li gen dwa fèt tou sou fòm yon eskiz. Gen dwa fin gen yon pwosè pou di moun nan w ti aske l prezante eskiz piblik pou l di sa l te di a se pa sa. Gon jijman ki rann ki mande l pou l prezante yon eskiz piblik. Lè sa a, Depi moun nan fin prezante eskiz piblik la, ou satisfè paske se sa ou te mande nan plent ou a. Konsa tou, ou ka mande pou yo dedomaje w avèk lajan. Donk ou di, bon, vi tèl efè plent sa a, oubyen, Deklarasyon ou te fè a, oubyen difamasyon sa a fè sou fonksyonman radyo a, radyo a di w ap dedomaje m de, twa, kat milyon de goud pou m kapab omwen al rekipere tout sa m te pèdi pa rapò swa avèk yon ansanm de kòmanditè ki te konn bay piblisite men sa w fè a vin fè piblisite sa yo vin pa antre ankò nan peyi a donk ebyen nan radyo a depreferans donk sa vin fè radyo a pèdi yon sètèn m ta ka di notoryete anndan sosyete a anndan peyi a donk lè sa radyo a ka mande w pou dedomaje l pou sa sitwayen ka mande w pou dedomaje l pou sa donk sa ka rive tou se yon byen donk ou te kraze ou te anpeche l fèt, nèg la gen dwa gen komès li epi ou mal itilize non komès li a li fè w aksyon an jistis kont ou, donk lè sa a nan plent la ou tou mande domaj e enterè. N ape note jiskaprezan si nou ta pran ankò e le dosye. Nou ta ka di dosye ki bwilan, ki fè la yn nan peyi a se dosye asasina prezidan an. Jisko moman ou nap pale la, la famiy prezidansyèl, le m ta di peyi a an jeneral poko pote plent kont asasen yo. Donk pou lenstan, se Samson di toutalè a, se donk le penal. ki pran li sivil an otay. Se chèche y ap chèche ki mobil krim nan, pou ki sa krim nan fèt, kiyès ki responsab krim nan. Donk gen anviwon yon karantèn moun ki aktyèlman ap reponn kesyon lajistis nan kesyon sa. Atikl 54 nou di, donk, lè plenyan pouwon se pòte pati sivil an tou

été donnée dans les 24 heures de temps de leur déclaration qu'ils portent oubyen qu'ils se portent partie civile. Donk, depi ou kite pwosè a fini, e lè sa ou pral gen tèt cho pou w ap vin di w ap pote w pati sivil, mwen regrèt sa pou ou, ou p ap jwenn anyen kòm domaj oubyen kòm dedomajman, kòm enterè. Paske lalwa di depi pwosè a fini, donk ou pa genyen pou w fè anyen ankò paske gen yon desizyon ki deja rann, donk lè sa a, e atake pou w atake desizyon an, ki fè donk ou pa genyen kalite pou w kapab pouswiv desizyon sa a devan lajistis. Donk, si w vle pote yon pati sivil, 1, Ou ka fè l depi avan pwosè a kòmanse. Sa vle di, jan nou, jan atikl 50 la sot di l la, ou ale nan tribinal, nan tribinal sivil la, kote jij enstriksyon an ye a, ou al pote plent dirèkteman. Oubyen, ou pase pa komisè gouvènman an, ou pote plent. Oubyen, ou fè yon akt, nan akt sa a. Donk ou ale pote plent e lè sa a ou pote ou pati sivil. Lè ou pote ou pati sivil, donk dabò jan nou di l la fò w gen kalite. Si ou pa gen kalite ou pote ou pati sivil, donk lè pwosè a fini yo p ap dedomaje ou paske ou pa t genyen kalite. E nou te fini dènyèman, dizon ke o debi, a la fen Mwa pase a, donk kisa ki lè ou gen kalite, ki tip de moun ki gen kalite. Donk si w pa gen kalite pou w al pote plent, donk plent la pap abouti a anyen. Donk chak sitwayen dwe konn sa, donk chak fwa ou pral pote w pati sivil fò w konnen a kisa w pral fè l. Atikle 55 la di tout pati sivil ki ki ap viv nan komin nan oubyen ki se nan zòn kote enstriksyon a fèt la oubyen ki eli domisil li kapab pa yon ak kèlkonk pase nan grèf tribinal la. Donk e sak fè m di tribinal la e nou anpil fwa repete kouman l konpoze Ase ou gen dwa ale, w ap pote yon pati sivil, epi kounye a, ou fè erè wi, paske pwosedi yo pa konn, pa admèt, admèt erè. Si w panse e jij la ou pral jwenn dirèkteman, ou pa fè anyen ki serye non. Gen yon grèf, grèf la, an n esplike moun ki sa k grèf la, gen anpil moun ki konn sa k grèf la, paske gen moun ki abitye ale tribinal deja. Men grèf tribinal la, se kòm si m ta di w se sekretarya. Gen tribinal ki gen gwo mwayen l tou gen sekretarya detache de grèf la, paske lè w rive dabò gon resepsyonis ki resevwa w, resepsyonis la sa l fè li pran li gade pou l wè kisa w bezwen, èske se yon randevou, èske se yon dokiman w pote, kisa w fè, kounye a li pran l, li anrejistre l nan yon kaye, aprè sa li entwodui w. bay grefye a, kounye a grefye a li menm li mete w chita pou l konnen ki sa w bezwen. 1, Si se yon plent ou vin depoze, non sèlman grefye a anrejistre plent ou a nan yon kaye, answit grefye a li ba ou yon akize de resepsyon, ki di ou te vin depoze plent la tèl lè, donk men ki ko nan ki nimewo e nan kaye a nan grèf la, donk plent ou a depoze. Sa yo se pwosedi. Si w pa fè l, ou nik rive nan lakou tribinal la paske w on nèg gen vès sou li, ou di ou vin depoze on plent kont Lefis, epi kounye a ou nik lonje plent la ba li, li pran l ale, ou poko fè anyen la. Le Fisc ka toujou di li pa genyen okenn plent ki pote kont li paske ou pa respekte pwosedi yo. Pwosedi a dabò ou prepare plent ou, answit ou ale nan tribinal la, lè ou rive nan tribinal la gen yon sèvis ki la pou akeyi ou dabò, se sa nou rele sekretarya a oubyen resepsyonis la ki resevwa ou, lè l fin resevwa ou li achemine ou, dabò li anrejistre. rantre yo la, paske si yap fè ankèt pou yo konnen konbyen moun ki frekante espas la pou jou a, fò l kapab pwouve l nan yon kaye. Aprè sa li voye yo dirèkteman nan grèf la. Paske pa bliye tribinal la gen plizyè konpatiman, e gen plizyè sèvis. Donk li menm li voye yo dirèkteman nan grèf la, lè yo rive nan grèf la, grefye a Pran dosye a. Si grefye a gen yon sekretè, li mande, li òdone sekretè a pou l anrejistre dosye w la dabò. Answit, li ba ou yon akize de resepsyon. Epi apre sa, ou menm ou gen dwa ale avèk akize de resepsyon lan pou fè swivi dosye w la. Donk, pwosedi yo, yo enpòtan pou nou swiv yo. Si nou pa swiv yo, sa k ka rive pi devan se ke w ap fè pwosè a epi ou pral pèdi pou pwosedi. Donk lafòm e le fon se sa ki fè yon pwosè. N ap pran yon ti poz tou piti epi n ap retounen toutalè pou n kontinye esplike w ki jan ou kapab fè pou pote plent e ki lè ou kapab plent ou a donk li kapab resevab.

Chak samdi soti 5 è pou rive 6 è nan aprè midi e repriz la se madi 5 è pou rive 6 è. Donk jodi a n ap gade kijan sitwayen yo ka pote plent e kilè sitwayen an ka pote plent e lè l pote plent la kisa l ap chèche dabò. Paske pou w ap pote plent fò w genyen yon enterè, fò w genyen yon objetif, w ap chèche yon bagay. Donk premye bagay w ap chèche dabò se kondanasyon. moun nan pou akt, pou enfraksyon ke l koze a. Dezyèm bagay w ap chèche se dedomajman. Kounye a, nou te di tout alè a, pou ou pote plent fòk omwen ou gon domisil, fòk ou gon rezidans ke yo konnen. Kounye a, alineya 2 atikl 55 la di di, a defo eleksyon domisil la pa pati sivil la, li p ap kapab. Opoze l avèk yon siyifikasyon kont akt ke li menm li ta voye bay moun nan. E se sa k fè m te di talè a fòk gen domisil la paske nou di gen plizyè fason w ka pote plent. Ou ka al tribinal la ou pa konn li ou pa konn ekri. Ou al pote plent la dirèkteman nan grèf la. Lè sa a, se sekretè a k ap pran plent la, k ap ekri l pou ou, epi k ap, tout sa w di yo, l ap note l ladan l, epi lè sa a, l ap sòti l, l ap fè w siyen l. Si w pa konn siyen, l ap fè w mete gwo pous ou, oubyen nenp, yon, kèlkonk yon anprent. Lè sa a, yo pral konsidere l kòm yon plent ke ou menm ou pote paske ou pa konn li. Men si w konn li, Ou menm ou ka chita lakay ou, ou drese plent ou. Men, si ou gen avoka, ou gen yon pwoblèm, premye bagay ou fè, ou wè avoka a, ou esplike avoka a pwoblèm nan, epi avoka a ki se yon teknisyen, li menm li prepare plent la. E pa bliye an Ayiti nou gen de avoka ki se de spesyalis an pote plent. pote plent men pa janm al plede tribinal, menm si jodi a se yo menm ki o timon dè zafè, k ap revoke komisè gouvènman, k ap revoke jij, k ap revoke minis. Donk men ou konnen se de moun ki pou ti krik ti krak yo pote plent. Yo pote plent pou petro karibe, yo pote plent pou masak, yo pote plent pou 4 dèmalòg, yo pote plent. Pou lap kont la polis. Yo pote plent pou ti krik ti krak. Men pa janm tande on jou yal tribinal pou yo al plede kont plent yo te pote a oubyen ni fè yon aksyon. Paske pa bliye ou ka pote plent nan tribinal la men si ou pa fè aksyon avèk plent la, plent la pou ret la, lap fè 1 an. Lap fè 10 ans, lap fè 50 ans. Paske plent la li bezwen on swivi, li bezwen pou ou mete l an aplikasyon. Paske pote plent se bagay ki pi fasil, men fè respekte plent la, li pi difisil. Paske si ou pa fè pwosedi yo pou kontinye avèk plent la, pou mande tribinal la pou l rele moun nan pou kapab tande ou nou 2 a. Donk li pa, plent la pap fè efè. Mentnan. Lèw son plent ou sinifye moun nan plent la donk si ou pa abite nan komin nan ou pap travay nan komin nan donk kounya ou pote plent la e yo paka jwenn moun nan ebyen kounya ou paka al pran defo kont moun sa e moun nan gen dwa pa asepte sinifikasyon ou voye bali a gen dwa pa aseptel paske li pa menm konn ki moun ki voyel bali a Donk, tout sa yo se de bagay ou dwe konnen avan w al pote plent la. Men nan atikl 56 kòd enstriksyon kriminal li di, nan ka ou jij enstriksyon an li menm li ta sezi dirèkteman de plent la, Lè sa a, li menm li pral gade, li pral fè sa lalwa di pou l fè. Donk, kòm jij la, se li menm ki sezi de plent la, e li gade pou l wè ki sa ki nan plent la, e li jije ke plent sa a ka ede l fè limyè sou ansanm de bagay, Donk jij la, li pral travay ansanm avèk komisè di gouvèneman an pou l wè kisa donk plent sa ka pote pou li pou kapab fè limyè eklate nan dosye a. Pase pa bliye mwen di tout alè a, pi gwo objetif jij la se asire l Ke li jwenn limyè, li jwenn verite. Donk se sa ki plis enterese l. Donk si ou menm ou prale nan tribinal la, ou pa genyen dabò rezidans, ou pa genyen domisil, epi ou depoze yon plent kont yon moun, bon menm ou menm yo pa kapab jwenn Lè yo bezwen w, donk kounya ki sa w mande pou y al fè, kouman yo pral fè aplike plent sa a, kouman yo pral fè egzekite l. E moun nan ki rete a ou sinifye l la, pase m sot di toutalè a, ou ka pote yon plent pou yon moun e w al dirèkteman nan tribinal la, men lè se ou menm ki deside pou w sinifye yon moun, donk lè sa a fò w konn non moun nan, fò w konn adrès moun nan, Fò w gen yon ansanm denfòmasyon ke lalwa di pou mete nan plent la, fò w genyen yo. Paske se pa jij la ki pral chèche moun nan pou ou. Jij la pa t la. Donk, komisè gouvènman an, se vre l se mèt aksyon piblik, men l pa t la. Se pa li k pral chèche moun nan pou ou non, paske se yon plent ou pote. Si w pote yon plent, sa vle di ou konn moun nan. Si w konn moun nan, Donk gen de enfòmasyon se ou k ka bay li. Donk si ou ka bay enfòmasyon sa yo, lè sa a ou ede tribinal la. Men si ou pa ka bay yo, ou pa ede tribinal la non. Si ou pa ka bay yo, yo konsidere ou kòm yon moun se vre, ou ranpli dwa ou kòm sitwayen, donk ou vin fè plent, yo rekonèt ou kòm sitwayen, men se pa jij la ki pral chèche kay moun nan pou ou, se pa isye a. Se vre isye a li menm lè yo ba l ale Pou ton manda ale, donk djòb pa l se chèche konnen ki kote moun nan ye, men lè w ede isye a pou l te deja konnen ki kote moun nan ye a, ou konn sa k pi enteresan, li vin fasilite isye a li menm li fè tach li a pi rapid. Paske lè ou site on moun nan on tribinal kèlkonk, gen on ansanm denfòmasyon nou te di l deja nan emisyon avan yo, ke ou menm antan ke pati prenant, antan ke pati plenyant, Donk ou menm ou dwe konnen. E se enfòmasyon sa yo k ap vin fasilite donk travay la fèt pi byen. Avan w atake yon moun nan tribinal, fòk ou asire w ki sa lalwa di e lalwa li menm li pral aplike donk jan li deja di a paske yo pa pral fòje lalwa pou ou. Pa bliye pa gen pèn san lwa. Donk, si w al pote plent pou yon moun, si sa ou evoke a, lalwa pa t deja pini moun nan pou sa, donk ou p ap gen anyen k ap rive moun nan non. E lè sa ou pral di, donk e lajistis pa bon, lajistis e vòlè, e yo vòlè dwa ou, e paske entèl gen lajan, non. Se ou menm ki pou te konnen, donk lè w t ap pote plent la, lalwa di, Men ki pou ki sa yo pini entèl. Donk ou menm antanke senp sitwayen ou, sa ka rive ou pa konnen. Men si ou pran yon avoka, avoka a li menm depi avan l al tribinal la avè w, l ap tou di ou men pou ki sa yo kondane tèl zak kèlkonk wi. Donk lè w ap pote plent, fòk ou asire w pou moun w ap pote plent la, ou genyen enfòmasyon pou li. Swa pa egzanp nou di ou ka pote yon plent pou deli, ou ka pote l pou krim tou. Donk lè sa a, donk e. la lwa pral aplike kont moun sa. Donk se sa nou sot di w tout alè a e se sa nou ta renmen avan w di bon m pral pote plent kont entèl paske entèl fè m tèl bagay alòske w pa konn non entèl, ou pa konnen ki kote entèl abite, ou pa menm ka di poukisa w ap pote plent la. Donk sa yo se yo fò yo defini nan plent la. Mwen di ou kapab fè plent la avèk yon ou kapab fè plent la ou site moun nan dirèkteman lè sa a ou gen avoka ou ki akonpanye ou men si ou pa konn li sa pa yon bagay ki fè ou pa ka fè plent ou kapab ale nan tribinal la e ou kapab jwenn Donk moun ki asiste w pou kapab pèmèt ou fè, m ta ka di, ou fè yon swivi de plent ou a. E pa bliye, gen de enstitisyon menm, lalwa di ki kapab menm ede w prepare plent la, men èske enstitisyon sa yo, yo vital? Donk se kesyon pou nou poze paske nou konnen leta siyen plizyè akò avèk de enstitisyon bay dwa de lòm etc. Ki yo menm ap asiste moun ki pa gen gwo mwayen se sa nou rele asistans legal la ki lè yo vin pote yon plent kounye a lè sa pou yo asire yo yo pa oblije gen yon pakèt lajan Pou yo vini pote plent nan tribinal la. Donk, jodi a, se sa nou t ap gade. Nou t ap gade plent la. Nou t ap gade ki sa w ap chèche nan plent la. Èske w gen kalite pou w pote plent la? E lè w pote plent la, ki sa w ap atann de plent la? Men pa bliye, jan nou sot di l toutalè a, tribinal kriminèl la li menm, se fè a, se. Aksyon ou sot fè sou moun nan se li l pral kondane, alòske tribinal sivil li menm li pral pwononse l sou dedomajman an. Donk, ki sa aksyon moun nan fè a vo, ki prejidis li pote sou ou, e an tèm denterè, an tèm de dedomajman, konbyen sa vo. Gen de moun ki fè l, li sèlman bezwen on onè, Sa vle di kisa li bezwen w vin di menm sa w te di a se manti donk li pap kapitalize l sou sa depi w fin di sa l pa mande w pou dedomaje l men gen moun ki se dedomajman an an n di pa egzanp la famiy prezidansyèl ta pote plent epi li mande pou yo dedomaje l donk kounye a dedomaje l an matyè de kisa èske se kantite lajan li pral mande oubyen èske se. Moun nan poul di pou Dietz fòk moun nan non sèlman tribinal vin jwenn moun nan li koupab de zak li komèt la men eske se yon eskiz piblik li pral pote ki pral fè kounya donk yo satisfè paske lè moun nan potel pati sivil la li genyen yon satisfaksyon lap chèche. Li gon satisfaksyon lap chèche, poutèt kisa li ta bezwen retabli onè l nan sosyete a. Donk, se depi lè ou pote plent la pou fè sa. E, si jamè, jan nou sot di l nan atikle 57, 54 la, si jamè ou pote, ou tann se lè pwosè a fini, wal pote plent, plent ou a ap san zefè. Sa vle di kisa? Pa gen okenn desizyon k ap pran kont li. Sa se yon premye bagay. Dezyèm bagay, si w pote plent la epi w pa janm fè swivi de plent la, plent la ap san efè. Sof si plent la ou te pote l sou menas. Paske gen de moun ki pran plezi yo pou yon ti krik ti krak fè menas sou moun. Lè w pote plent pou menas entèl fè sou ou swa pou l retire lavi w, Donk, ou pote yon plent, donk plent sa a kapab valab nenpòt senk, dis an pli ta, nenpòt bagay ki rive ou lè sa a, petèt moun ki te fè menas la pa gen anyen pou l wè avèk enfraksyon an, avèk aksyon k fèt kont ou a, men pa le fèt ke l te fè menas e ou te pote plent nan yon tribinal, donk lè sa a, donk ou gen chans pou wè, donk premye moun y ap tande nan kad afè a, Se ou se moun sa a paske ou te gentan ofisyèlman pote plent pou li. Ann fon ti rezime sou kijan ou ka pote plent, nou di donk ou ka fè yon akt, akt la ou ka asiste ou de avoka ou, avoka ou ede ou prepare plent la, anndan plent la ou Ou di kisa w akize moun nan, e ou di kisa w ap atenn. Paske avoka a, dabitid depi w fin di l kisa moun nan fè, premye bagay li fè, li gade kisa lalwa di pa rapò a sa moun nan fè a. Eske se menas? Eske se agresyon? Eske se yon tantativ dasasina? Donk tout sa yo li gade yo, epi l gade Ki sa lalwa di? Dabò, pou yo pini w, yo pap pini w avèk okenn lòt kòd, se Kòd Penal la. Se Kòd Penal la k pral di men ki pèn ki rezève pou tèl aksyon w fè. E, nan pwochèn emisyon k ap vini an, nou pral kòmanse rale Kòd Penal la. Paske jodi a, sa n bezwen fè w konprann, nou bezwen fè w konprann, chak aksyon w fè an jistis, li gen yon konsekans, e konsekans sa a, li pap fini a lòt bagay, ke aplikasyon lalwa. Kounya, kòm se aplikasyon lalwa k pral genyen, ò, lalwa di, men ki pèn ki rezève pou tèl enfraksyon w komèt, ò, ki kote pèn sa a pral aplikab, se apati de kòd penal la. Donk, kòd penal la, lè n ap pale de yon krim nasyonal, lè n ap pale yon krim ki pase an Ayiti. Men si krim nan se yon krim transnasyonal, Lè sa a, ou ka ou ka fè apèl avèk de akò peyi a siyen avèk lòt peyi, de pwosedi, se vre se pwosedi nasyonal la w ap aplike, men si tèl pèn donk pa rapò avèk yon krim transnasyonal, donk ou kapab fè tèl ou tèl aksyon e ou pral pini pa rapò a tèl ou tèl lwa e Ayiti te siyen akò sa a, donk yo kapab aplike lwa sa a nan ka pa w la. Donk, paske se yon krim ki gen yon pòte entènasyonal. Donk, si se yon aksyon ou fè ki gen yon pòte nasyonal, donk se lalwa nasyonal ki ap jije w e ki ap kondane w. Kòd enstriksyon kriminèl la di men ki jan bagay la fèt e ki sa ou dwe fè, men kòd penal la li di men ki pèn ki rezève pou ou. Nan pwochèn emisyon k ap vini, nou pral kòmanse gade Kòd Penal la ansanm avè w paske mwen panse ou gen bezwen konnen egalman ki pèn k ap tann ou lè ou poze tèl aksyon. Lè se yon deli, ki pèn? Lè se yon kontravansyon, ki pèn k ap tann ou? Lè se yon krim, ki pèn k ap tann ou? E krim nan de ki kalite l ye, e kiyès ki gen dwa pou l kalifye yon krim, e donk se tout sa yo nou pral gade nan pwochèn emisyon an paske objetif radyo Ebenezè radyo donk Clave FM se pou l enfòme w, kenbe w enfòme e enfòmasyon nou di se mèt kesyon an. Ou pa kapab byen konpòte w nan sosyete a si w pa genyen bòn enfòmasyon. Donk e nan pwochèn emisyon nou pral gade sa ansanm, men avan nou gade sa li menm nou pral gade tou sa yo rele temwanyay paske semèn pase a nou te fon ti rale rapidman sou temwanyay donk gen moun ki e konnen pa le fèt ke se temwen li ye li kapab al di sa l pi pito sa l vle pou l fè on lòt moun plezi oubyen pou l fon pati kèlkonk plezi non. Lè w pral fè temwanyay la, se yon gwo angajman ke w pran, e lalwa di ki sa k ap tann ou lè ou ta temwanye de fason pou w kondane yon moun palefèt ke w te gen yon presedan avè l, palefèt ke ou te resevwa po de ven nan men lòt pati a, ankò kòd enstriksyon kriminèl la pral eklere nou sou sa. Sitwayen, sitwayèn, oditè radyo. Clave FM, Premye bagay ou dwe konnen, pa genyen yon aksyon ou fè ki pa genyen yon pinisyon. Li kapab yon aksyon penal, li kapab yon aksyon sivil, konsa l kapab yon aksyon politik. Yon aksyon politik, l ap gen yon repons politik. Yon aksyon sivil, li ap gen yon repons sivil e lalwa defini kijan l pral fèt. Donk pou aksyon politik yo. Fò souvan, e pa lalwa k defini yo. Se Manman lwa peyi a, se vre, li defini ki tip de rejim ou menm w ap viv sou li, konstitisyon an, men lè ou touye yon prezidan, li se yon aksyon politik, sepandan, anndan menm aksyon politik sa a, ou jwenn penal, ou jwenn sivil. Donk kòm li gen penal li gen sivil, sivil la se lè paran oubyen leta ayisyen deside pote l pa ti sivil, tandiske penal la menm si paran an pa dakò, menm si patizan ou pa dakò oubyen pati politik Donk ke moun nan ye a pa dakò pou yo pousuiv li, alòske le Commissaire du Gouvernement, Maître de l'Action Publique, li menm li gen pou obligasyon, paske se li pou, se avoka ne sosyete a, fò l pousuiv moun kont yon seri de krim anndan sosyete a pou sa pa repete, donk li menm li ka, l ap fè suivi a. Tout a lè a, nou te di, lè ou pote plent la, ou ka deziste. Wi, ou kapab deziste. Dezisteman an ka fèt Pandan, Dizodonk, avan, pandan, men l pa ka fèt apre. Si l sivil, apre pwosè a, yo fin kondane moun nan, donk, si w pa t deja pote plent la avan, li pa gen anyen l ka fè. Men w ka deziste. Deziste a vle di ki sa? Mwen kite sa. Mwen pap pouswiv entèl ankò paske mwen rann mwen kont entèl pap menm kapab dedomaje m. Sa se kapab yon rezon. Dezyèm rezon an li kapab pase bon vi relasyon m avèk entèl mwen deziste m pap pote l plent ankò. Kounya, alò m pap pote m pap pote plent non, mwen pap. mande dedomajman avèk enterè. Men kounye a lè w fè sa, fòk ou fè dezisteman pou l al jwenn tribinal kote w te fè l la. Sa vle di tribinal ki gen konpetans pou sa. Si w fè yon aksyon kont yon sitwayen pou deli, ou pa ka al fè yon dezisteman nan tribinal depè. Sa nan oken sans. Enpòtans. Donk, si w te fè l, se pou w al nan tribinal koreksyonèl, al nan grèf la pou w di mwen deziste, mwen p ap kontinye pousuiv entèl ankò, pa le fèt ke m santi entèl vrèman p ap gen mwayen pou li dedomaje m, sa se kapab yon motif. Dezyèm bagay la, ou gen dwa jije bon pa rapò a jan paran entèl vin esplike w, ou jwenn yon antant ansanm avè l, ou deside pa ou deside pa pousuiv li. Donk, ou deziste. Dezisteman an l ap fèt nan. Konpetans tribinal la. Si m te fè yon aksyon nan tribinal depè, m ap fè yon dezisteman nan tribinal depè. Si m fè yon aksyon nan tribinal koreksyonèl oubyen tribinal sivil, m pral fè yon dezisteman nan tribinal sivil, nan tribinal koreksyonèl. Mwen byen di, pa gen dezisteman nan penal, men gen dezisteman nan sivil. Nan penal la pa pou ou. Ou menm ki sou kote ou pati sivil la, ou eritye ladan l wi paske ou bezwen kondanasyon. Men penal la se pou sosyete a. E se sa k fè menm si w deziste, w ap wè pwosè a ap pousuiv jiskaske y al chèche eleman ki pwouve entèl te komèt ak la e lè sa a, y ap pini l konfòmeman. Kounye a, lè moun sa a fin pini, lalwa di gen de jan moun sa a ka sòti. Se gras prezidansyèl. Donk se prezidan an ki kapab grasye moun nan nan peryòd la oubyen moun nan pije pèn li. Bon, kòm ann Ayiti kounye a gen yon twazyèm fason ou ka fè l, se sove nan prizon. Donk e sa yo ladan l tou. Donk ou gen dwa gen yon gwoup nèg ki pran zam yo epi ale yo kase prizon an. Donk yo mete w deyò. Men menm lè sa a, se evade ou ye. Sa vle di pa le fèt ke w potko pije pèn ou, a nenpòt ki moman yo jwenn ou, yo ka retounen avè w nan prizon, e pèn ou an pral kòmanse jou yo jwenn ou an, jou ou tounen nan prizon an. Donk se pou nou di w, lalwa pa gen zanmi, lalwa la pou l pwoteje w, men premye moun ki pou pwoteje tèt li, se ou menm. Donk, w ap pote plent. Avan w pote plent la, wè ki sa w ap chèche. Pa pote plent paske lide w di ou fè entèl abi, paske lè w pote plent la, anndan plent la, y ap di, men pou ki enfraksyon ou pote plent la, men ki lwa ki pini sa moun nan fè kòm enfraksyon an. Kounya a, si tout fwa yo mennen ankèt, yo jwenn, donk moun sa a, Li pa komèt ak sa se te on abu ou te vle fèl menm moun sa li ka pouswiv ou li ka pouswiv ou an jistis paske ou fèl gaspiye on tan ou mete repitasyonl an kesyon li depanse lajan paske fòl pran avoka e fòl bay avoka onorè e fòl depanse pou akt lap sinifye ou yo donk tout sa yo fò teni kont de yo e lè sa. Se pa moun nan se lalwa ki pral detèmine nivo ke ou menm ou te fè moun nan gaspiye enèjil, gaspiye tann epi depanse lajan alòske se te yon plent fantezis. Donk si se lajistis pa gen jwèt ladann, depi w atake yon moun an jistis fò w asire w le bon dwa li bò kote w. Donk si w santi ou poko jwenn ase dagiman, Pran yon ti tan avan w fè aksyon an jistis la. Sa yo se misyon menm Radyo Klav ki pou enfòme w, fòme w pou w konn dwa w. Nul n'est censé ignorer la loi. Chak sitwayen dwe konn dwa yo ak devwa yo e Radyo Klav bay tèt li misyon sa a pou l akonpanye w pou w konn dwa w ak devwa w pou chak aksyon w poze pou w konnen lalwa Bò kote w, lalwa an favè w, lalwa pwoteje w. Pa chèche gen komisè a bò kote w. Pa chèche gen jij bò kote w. Pa chèche genyen isye, grefye bò kote w men chèche gen lalwa. Paske pwosedi yo. Jij sa a kapab se te zanmi w l ka se yon fèy kouvri sa men fò l rann desizyon an kanmenm, men lòt pati a ka atake desizyon an pou l al nan yon tribinal pi wo, lè sa w pa p jwenn lòt jij la ki se zanmi w, ou pa p jwenn grefye a ki se zanmi w, men pa le fèt ke lalwa te bò kote w, kèlkeswa etap dosye a pran nan domèn jistis la, w ap toujou gen lalwa bò kote w, se sa k fè nan anndan pwosedi yo, la fòm e le fon. Fòk avoka a respekte sa lè l pral plede pou kliyan l. Sou sa, nou swete w pase yon ekselan wikenn. Pwochen randevou a se samdi nan menm lè sa a pou yon ti koze sou lalwa. Pèmèt nou remèsye Pastè Lefis ki akonpanye nou pou pèmèt nou rive lakay ou aprèmidi a avèk Agwonòm Franky ki se yon sipòtè